Si w pa t branche Digicel Stars, se mwen k t al pran misye. Se mwen k fè plizyè nuit ap monte desann, ap fè mizik, fè mizik epi jodi a misye rete, misye se yon sipèsta li a tou. Men m pa konprann, kòman m pa konprann? Kisa sa vle di lòt se ou k t al pran l lan?
Non, kote kote kòmanse mwen ta konn lè pa misye te vin kotem pou dim li te bezwenm se mwen k te wè se mwen k te wè potansyèl la k te dim bal chèche konn kot chèche konn piti sa la poun fè travay avèl. Bèl bagay.
Ou konprann sa vle di ke nou fòn pa wè kolonèl ki tap mennen an paske jodi a kolonèl ap mennen m pa gen pwoblèm a sa men pran fòn pa ret fokis sou kolonèl la Roody pa tap mennen lèm tal dèyèl la. So so m pa vle nou panse m son nèg kap chèche nèg kap mennen pou pou map pou map pran popilarite yo pase tout nèg kap mennen yo yo ka popilè pase m vre yo ka gen milyon vyouz pase m vre yo ka gen tout bagay pase m men men ti sa m gen an m gen l pase yo tout èske ou konprann sa map Bèl bagay. Anben se sa m di w. Donk ou wè sa m di w la? Sa vle di si w pa di pèp la, pèp la pap konnen sa. Mwen menm m pat konnen se ou k t al chache Roody kote l te ye ki fè moun konn konn Roody jodi a la. Non m pa di, m pa di m al chèche ou di monchè, pa sa m di, m se paske ou pran kolonèl la ou di ke m pran de moun ki popilè, m ba w egzanp kote m te travay avèk Roudy ki potko nan nivo kolonèl la lè m te pran l, lè m te kòmanse travay avèk Roudy misye pat nan nivo kolonèl la, kolonèl te deja, kolonèl deja lontan pi popilè jodi a ke lè m te fèk kòmanse kolabore avèk Roudy, ou konprann sa m ap di w la? Men, kòman ou te fè tande pale de Roudy? Kòman ou te fè jwenn misye? Non m te wèl sou youtube nèg la te gen bèl mizik bout talan menn so m te deside misye son nèg ki gen anpil talan m te vle kolabore a misye bèl bagay.
Brother m pa janm bliye m ale kot ti Ansito m al kot ti Ansito brother epi m kwaze a misye epi de la brother nou vin fè 3 zan 4 ap frape ekstrèmeman byen menn men men fokis la la se pa yon afè de Roody se yon afè de echanj ankò yn fwa ou wè sa m ap di w kolonèl te gen dwa gen pi popilè jodi a, a lepòk se te Roody, aprè sa vin se te gen dwa moman sa jodi a la se moman Kadilak, chak chak moun gen moman pa yo, chak moun chak relasyon gen dinamik pa yo tou menn, ou konprann sa map di w, relasyon m te gen avèk yon lèg jodi a lepòk li pa oblije se menm relasyon sa m gen avèk kolonèl jodi a. Si w pat branche Digicel Stars se mwen ki tal pran misye, se mwen ki fè plizyè nwit ap monte desann ap fè mizik fè mizik epi jodi a misye rete misye son sipèsta li a tou. Men m pa konprann, kòman li pa konprann? Kisa sa vle di lòt se ou k tal pran l lan?
Non, kote kote kòman se mwen ki tal pran l lan, e pa misye ki te vin kote m pou di m li te bezwen m. Se mwen ki te wè, se mwen ki te wè potansyèl la ki te di m bal chèche konn kot chèche konn piti sa la pou n fè travay avè l. Bèl bagay.
Hon sa vle di ke nou fòn pa wè kolonèl ki tap mennen an, paske jodi a kolonèl ap mennen, m pa gen pwoblèm a sa, men pran egzanp fòn pa ret fokis sou kolonèl la, Roody pa tap mennen lèm tal dèyèl la, so so m pa vle nou panse m son nèg kap chèche nèg kap mennen pou pou map pou map pran popilarite yo, paske tout nèg kap mennen yo yo ka popilè pasem vre, yo ka gen milyon vyouz pasem vre, yo ka gen tout bagay pasem, men men ti sam gen an m genl pase yo tout. Eske ou konprann sa map di? Bèl bagay.
Anben se sa m di w. Donk ou wè sa m di w la? Sa vle di si w pa di pèp la, pèp la pap konnen sa. Mwen menm m pap konnen se ou k t al chache Roody kote l te ye ki fè moun konn Roody jodi a la.